ke son strikti yo trè jèn ki gen 4 an egzistans, li dirije pa yon jèn, yon jèn ki se prezidan pati an ki se Givry Bastien, ki son jèn ki trè detèmine, trè fouge, e ke m kwè ideyoloji pati an li la pou chanjman le peyi, pou le pwogrè, pou ke nou gen yon lòt sosyete, yon nouvèl Ayiti, yon nouvèl pèspektiv. Se sa ideyoloji inovasyon.
Eske nou de dwat, nou de goch, eske nou de santre dwat oubyen de santre goch, eske nou kwè e nan demokrasi, eske nou kwè nan egalite de jan, eske n ap defann sa ke yo rele ekoloji, donk ki lin pèspektiv pati a, ki sa ke nou ap pwopoze a sosyete a. Ok, ok, ou fini, ou fini ak kesyon Jerry, ou fini? Wi, wi, wi, wi.
Ok. Wi paske nou kwè nan ekite de jan ok paske pati an son pati ke li li la pou ede lè jèn konkou m sot diw la son pati kap fè pwomosyon pou jèn paske li kwè nan la jenès paske lè si la jenès o pouvwa ke nou ka gon myezèt nou ka gon chanjman ou menm ki aleksteryo ki ta renmen vin an ayiti paske se ayisyen de san ou ye menm ke w ta sou papye de blan men se san ou ye egal nou la pou chak ayisyen otantik, konsekan, nou la pou nou pèmèt nou avanse vè lavan, vè le pwogrè. Se sa objetif pati an, se sa ideyoloji nou. Ideyoloji nou se, se tout moun sou menm longè dond. Nou pa kesyon de nou se, nou se pati de goch, nou pati de dwat, o santre goch, o santre dwat, men nou la sou yon liy byen espesifye pou nou ede avanse vè le pwogrè, vè lavan. Lè jèn nou. Paske nou ta renmen ke nou gen yon nouvèl Ayiti. Nouvèl Ayiti an sa ke nou wè la men jèn yo opilan, jèn yo k ap dirije, jèn yo k ap emerje, jèn yo ki pran kòmsi la relèv. Nou pa vle jèn anndan pati an ke se jèn de nos jours sa k ap fè sa k pa sa yo. Nou vle de jèn konsekan, de jèn tèt pansan, de jèn k ap panse pou avni peyi an. Se sa ke nou menm n ap pwone anndan Pati Politik Inovasyon. Ok. E nou vle di e lè nou pran pouvwa a e n ap banm yon ti pati e nan pouvwa a kanmenm? Ou menm paske se yon jèn ki fougueux kote ou ye an, nou kwè ke plas ou deja la, nou swete w byenveni paske w deja fè pati de nou, ou se inovasyon, nou se nou, nou se ou menm.
Enben, e mèsi davans, so se yon ti moso pouvwa pa m nan pou mwen, paske jan bagay la ap dewoule la, se lajenès ki pou ranplase dezòd k ap fèt yo, paske nou wè se yon gouvènman ki li menm li chaje avèk moun ladan, men moun yo, yo pa bay rezilta eskonte, e nou ta renmen ke pou ke innovasyon pa rete sèlman sou pawòl, men an aksyon tou pou yo kapab, e inovasyon ki ap pale de li an pou ke li kapab ateri, jan nou menm nou toujou di l, anndan tete 2 think tank demokrat. Men e konbyen moun nou ap atann k ap patisipe nan aktivite sa?
Bon, nou atann ke nan aktivite ke nap fè le 15 avril lan, nou atann ke yon senkantèn de fanm melanje, paske nou pa fè eksklizyon, paske gen òganizasyon de fanm, yo fè bagay konsa nan konsa, konsantman fanm sèlman. Nou tout gason envite, gason melanje avèk fanm, paske ann inovasyon, ann panse teknoloji an li konsène ni gason, ni fanm. Sa vle di ke nou pa fè eksklizyon de gason a fanm, ni gason, ni jèn fanm, ni gason, tout moun ap patisipe nan aktivite sa. Ok men kisa ke nou bezwen la nan moman pou ke nou te kapab di bon nap fè aktivite sa pou ke li kapab reyisi paske nou konnen sitiyasyon sekirite yo difisil, sitiyasyon ekonomik yo difisil kisa ke nou bezwen ou byen eske entèvenan m tande nou gen madam Fethiè eske lal deja kouvri tout bagay pou aktivite a kapab on reyisit.
Bon pou aktivite a vre nou bezwen yon sipò, nou bezwen de bra, paske ke konnen an Ayiti e difisil, trè difisil, paske ti mwayen ke nou te genyen an nou konnen byen se nou peye lokal, men nou rete mwayen pou nou pou nou pou nou pou nou bezwen mwayen pou nou afème dè dè son pou nou fè pou nou fè sonorizasyon an tèlke DJ, nou bezwen mwayen pou manje, pou bwè, epi mwayen pou lokasyon de chèz tou sa, mwayen pou transpòte moun yo, moun ki teyat yo, moun ki fè dans yo pou nou tou, moun ki slamè yo tou mwayen pou yo tounen pou yo al lakay yo nan tèm sa se sa ke nou bezwen pou nou ka pou nou ka reyalize aktivite sa an bòn e di fòm. Ok enben e nap di ou on gwo mèsi e m pa konn si w gon dènye mo avan ke w kite nou paske se 15 avril aktivite ap fèt pa vre e donk m panse ke nap pale ankò. Ok enben nou di w mèsi e pou premye prezantasyon an salye tout manb inovasyon pou nou epi nap pale on pwochèn fwa.
Ebyen ok mwen menm ki pou remèsye w Thierry e ke mwen swete tout moun yo pran act de sa ke mwen di an e ke inovasyon ap tann tout jèn la jenès fòk nou pran desten nou an men san la jenès pa gen pouvwa paske ke se nou menm kap vini e nou menm ki ka pran relèv egal nou chak a nou tout kap koute emisyon sa mwen di nou yon gwo mèsi deja bòn patisipasyon a nou tout a nou chak mèsi Thierry babay a la pwochèn. Ok a la pwochèn Wi nou te genyen ansanm avèk nou madam Fethiè nan madam e Magloire ki wi wi. Wi Carlo e map eseye pran Dave la m pa kapab jwenn li ok m pa m pa m pa wè Dave donk kite m rele misye e genlè map oblije rele l. M ap oblije rele Dave ki sou teren an sou whatsapp lan paske m pa wè li e anba live lan. Eske w wè Dave e anba live lan e Carlo? Li te moute talè a, tout lè m ap di w pran l la paske. Ya, enben, enben l ap monte desann. Se sa ki pwoblèm nan. Ou konnen siyal lan e anba a vrèman difisil. Donk, se monte l ap pede monte apre sa l ap desann. L ap monte. Li pa anba a, li pa anba a. Ya m konnen e l sou teren an. Nou pral pran Dave kounya la men e pwoblèm siyal lan prezante ki fè ke nou poko kapab jwenn Dave. Nou ta renmen li monte anba live lan pou ke li te kapab ban nou imaj paske imaj yo ekstrèmeman enpòtan pou nou. Donk e kontakte Dave pou nou di l n ap ret tann li paske imaj yo ekstrèmeman enpòtan e pou emisyon an. Nou ta renmen wè sa k ap pase sou teren an menm. paske sitiyasyon yo la yo vreman e difisil zanmi oditè ki ape tande nou donk e kalo kalo koman ou konprann e dènye e devlopman yo dènye devlopman ki sou teren an la paske yo fenk di mwen ok mèdiv se pwoblèm nan la pwoblèm nan chaj e entènèt lan vreman difisil Vreman men vreman difisil pou ke nou kapab e fe ok la tou le 2 tonbe ansanm donk e bon jan nou kapab tande l zanmi oditè e bagay yo vreman man gonmen nan nan nan peyi dayiti donk nou tap tande e madam pwofèt ki li menm li tal nan emisyon nan RSF kote ke l di bon gon seri de zòn ki e li fin di pèdi la fò fòk nou bay la verite e se pou sa ke nou ye e sot li di se de zòn ki pèdi bon la e nou pat janm mande nou pat janm atake ariel direkteman e nan sa kap fèt yo paske apre lanmò jojo nou fin reyalize ke nèg yo se plis pouvwa ke yo bezwen Lè ke nèg yo plis bezwen pouvwa konsa, yo, yo, yo pa wè popilasyon an an swa. Popilasyon an pa enpòtan pou yo. Popilasyon an se pa e, e, e, popilasyon an ke yo vle wè oubyen sipòte. Yo jis ap chache pouvwa. Bon, la a, apre 2 sòti e, e krab m kapab di ke madam Milce fè nou pa nou pap al atake li paske nou konnen se yon moun ki gen anpil kalite ki kapab fè anpil bagay men la a e li fè 2 sòti ki ki pa bay ki pa bon ditou lal nan emisyon e boukante li tal bon e boukante avèk bon zanmi l avèk bon kòkòt li ki pa bay rezilta. E fòk nou di l, nan premye boukante a, te gen anpil kritike ki te fèt pou li menm. Men, yè la, l al kote yon lòt bon zanmi l ankò, yon lòt moun ki li menm se bon zanmi li, li panse ke li te kapab plizoumwen byen pase. Men, madam nan, kòm ke lamarin pa metye l, anpil nan moun sa yo te toujou di bon kesyon de politik lan pa e enterese yo, epi ou wè ke li e te vrèman mal pase, kote ke moun yo fè sa ke yo rele la a on veritab tole e sou kesyon bon e li pa kapab e gon seri de zòn ke li pap pase. Sa vle di yo te mèt ba l baton, yo te mèt la e fè sa ke yo konnen, li menm li di bon li pap pase nan zòn sa yo. Donk se sa ki gen la zanmi e oditè. Ok donk la yo di Dave di mwen li monte li retonbe entènèt lan vrèman pa bon donk entènèt lan vrèman pa bon e anba a nou pral eseye kontakte Dave dirèkteman paske li nan zòn nan li pral di nou egzakteman e kòman sitiyasyon an prezante sitiyasyon an nan moman sa li ekstrèmeman men ekstrèmeman e difisil e nwit lan ap ou konn moun ki ap pase on nwit ki blanch, enben, prèt nou pral pase on lòt nwit ki ekstrèmeman blanch ankò akoz de on seri de moun ki yo menm e ap tire nèg yo vle pran zòn, nèg yo pa dakò negosye. Bon, gen de moun ki te panse ke yo t ap kapab negosye ansanm avèk yo, yo te kapab chache lapè. Gen anpil moun la, ni nan emisyon, ni nan lòt live, ke m t ap fè nèg yo t ap mande lapè, se lapè pou nou chache, sa vle di pou yo te kapab negosye on sòt de lapè ansanm avèk on seri de moun. Enben, genlè bagay lan la, e nèg yo pa nan lapè a ditou, nèg yo di kesyon de lapè a, sa li menm, li vrèman pa enterese yo, sa ki enterese yo yo menm se pou yo kapab toujou tire kout bal, pou yo kapab la e batay pou yo kapab pran zòn nan a tou pri. Donk se sa ki enterese mesye yo. Donk lè ke ou gen sitiyasyon sa zanmi oditè, enben kesyon de lapè a ou pap kapab fè lapè avèk on gwoup moun ki yo menm se batay yap batay, ki yo menm se bal yap tire, ki yo menm m tande se dòmi nèg yo vle vin dòmi nan zòn nan. Donk, se sitiyasyon sa ki genyen zanmi oditè. Nou pral eseye refè kontak yo ankò ansanm avèk kamarad yo ki sou teren an. E Kalo!

Epi gen kilè imanitè pou yo te kapab sezi tèt yo. Ok, donk la, moun yo yo menm, yo pran antre lanklim e le marto, sa vle di nèg ap tire, lapolis ap kouri monte, e lame ap kouri desann, paske dè, dimanch la, nou te, e gen enfòmasyon ki vin jwenn nou kote ke, e lapolis lan li menm, lap avèk lame a tap eseye fè yon seri de aktivite men kounya la ankò bal yo kap tire a e mete moun yo nan gwo pwoblèm donk ou di mwen moun yo son koulwa imanitè ki ap chache pou ke yo kapab al chache pyès ke yo bezwen. Dave ok. Dave ta sanble gen enfòmasyon. Eseye kontakte Dave pa jwenn dirèk. Ok Dave e map rele w ok ok ok e m wè misye monte e siyal lan vrèman Fè sa le pli Ya e m pran Dave la e map tann li monte e anba live lan paske li di m li gen enfòmasyon l ta renmen pataje map eseye pran l rapid la e nap salye de tan sa e Joachim Felita nap salye e. Bernard Guillaume, tout moun sa yo ki deja e anba live lan kap eseye e monte. Dave, si w pa ka monte e anba live lan map rele w sou WhatsApp lan. Se mwen menm kap rele w sou WhatsApp lan si w ko pa kapab be e monte. Nou konnen Dave sou teren an e se repòtè nou li menm kap di nou egzakteman kòman ke sitiyasyon an li menm li prezante e Kòman li menm e kòman sitiyasyon an prezante. Dave, se mwen menm k ap rele w kounya la sou whatsapp lan pou kapab ban nou yon rezime de kòman sitiyasyon an ye. Entènèt la pede monte desann, donk la nou pa kapab lage kò nou sou entènèt lan twòp paske l ap pede monte desann. Donk, ankò yon lòt tantativ pou ke mesye yo kapab pran Solino. Donk, se sa ki prezante la a. anpil kout bal ape tire nan moman sa la. Donk m pa konnen e dimanch lan si se travay lan ke nèg yo pat gentan fè ok, si se travay lan ke nèg yo pat gentan fè but lesansyèl nèg yo retounen pou yo kapab e tire paske dimanch la dimanch apre midi vè zòn 3 zè nou te live nan zòn nan kote ke lapolis avèk lame tap eseye fon travay tap eseye degaje yo pou yo wè

Ok e kominikasyon an kominikasyon an vrèman pa bon imaj nou paka gen imaj epi son donk son e eseye fon e fon ti deplase Dave paske e nou paka resevwa w e byen ditou ditou m pa konnen si w ap mache si w ap mache eseye fon kanpe e pou ke nou ka tande w pi byen Mwen pa fè sa wi mwen gen m se deplase m deplase m chèche

Ok ok ok ok Dave Dave map rele w sou whatsapp lan pito m rele w sou whatsapp lan ou mèt desann e anba live lan map rele w nimewo e e 8 62 8 37 10 16 lan se mwen kap rele w sou whatsapp lan kite m rele w sou whatsapp lan pito paske e e ya e map rele w kounya la e sou whatsapp lan pito paske. E kominikasyon an e pap ka pase tou? Eben, eben, e ou mete konkli pou nou Dave? Ya. Ok, ok, ok, li gentan desann. Donk, e, e ni WhatsApp, ni Facebook, okenn kominikasyon e pa pase anba? Anyway, so.

Son an vrèman pa odib, donk la map eseye rele l sou whatsapp lan epi kominikasyon an stil pa kapab pase sou whatsapp lan. Anyway. Donk, chaj ak pwoblèm. Pwoblèm sekirite, pwoblèm siyal. Oh my God!

Donk, e nou gen e sitiyasyon an la, se ke mesye yo la nan moman kote n ap pale a, gen anpil kout bal, gen anpil kout bal ki ape e travèse soti. Bon, si nèg yo rive site Mak la, sa vle di nèg yo kite tout zòn e pòs machan, e nèg yo monte, yo pase e e sou teren pè a, ok, Kounya la so se Solino ke nèg yo reve. Sa vle di pat gen okenn ligne de défense. Pat gen okenn ligne de défense. Pat gen okenn santinèl ki pou ta ap avize nèg yo ke lè yap monte. Kot lapolis, kot lame a, ou pa konnen anyen. Ou pa konnen ki sa ke mesye yo menm yo ap regle. Ok. Donk son sitiyasyon ki vreman difisil. Donk. la e Kanada li menm li di nou sa klè ke li pap kapab e vini. Donk, Ariel li menm me rele lame ya, nou konnen ke bagay sa li pap bay rezilta paske menm rezon ki te fè la polis pat kapab bay rezilta se paske nèg yo pat gen zam, yo pat gen bal, yo pat gen minisyon, yo pat gen ekipman, e ben lame ya se nan menm sitiyasyon li ye. Donk, pwiske l nan menm sitiyasyon an, nou pral poze tèt nou kesyon, kòman mesye yo pral bay rezilta a sa ki ape fèt lan? Donk, anpil moun ap mande pou Ariel li menm pou l ale, men, voye Ariel ale kounye a, ki lòt pwoblèm ki pral prezante? Èske nèg ki avèk Ariel yo, k ap manje, k ap bwè yo, yo menm yo pa pral prezante yon seri de lòt pwoblèm? Efektivman, donk eske e ki sa k ap fèt? Donk sitiyasyon an vrèman katastwofik. E lè w ap pran Ariel ki pa konn anyen nan anyen, w ap pran Madam Pwofèt ki pa konn anyen nan anyen, w ap poze tèt ou kesyon, de jou an jou bagay la ap vin pi mal. E moun k ap mande pouvwa yo, moun ki vl moun ki pa vle kolabore pou sove sa k ka sove a, Eske li pap twò ta pou yo lè ke pouvwa a vin nan men yo? Donk, e nan moman n ap pale la, anpil kout bal ap pete e ni Meyòt, ni Solino, ni lòt kote. Men, mon Dye, kote nèg yo jwenn avèk kantite de bal yo, kote yo jwenn avèk kantite de zam yo, poukisa bagay sa pa janm stope? Donk. Kanada li menm lap di son gè sivil li vle e lèzetazini di son gè sivil ke yo vle men eske ou kapab kondane kanada lè ke ou pran yon seri de moun ki te di non yo pa vle blan antre moun ki te di paske nou konnen ke peyi a te divize gon gwoup moun ki te di fò blan antre gon lòt moun ki te di blan pap antre blan di nou la klè li pap antre donk kounye a la kisa ki pral fèt. ankò yon lòt fwa ni Ariel se pouvwa Ariel wè, li pa wè mas popilasyon an, ni moun ki nan gouvènman Ariel yo, yo wè pouvwa yo pa wè mas popilasyon an, ni moun ki mete Ariel la tankou phtk oubyen tout lòt moun k ap sipòte l yo, yo sèlman wè pouvwa yo pa wè ni peyi a, Ni teritwa ni popilasyon an, ni moun tou k ap atann pou yo mete Ariel deyò pou yo menm yo kapab pran pouvwa. Donk nou gon sosyete kote ke nèg yo se pouvwa a ke yo wè. Se tann y ap tann pou yo retire pou Ariel soti apre sa pou yo menm pou yo kapab pran pouvwa a. Men sitiyasyon sekirite a li ekstrèmeman pa gade nèg yo, sa pa enterese yo ditou pou ke yo te kapab di bon, e popilasyon an la, li gen anpil pwoblèm, pou yo te kapab e jwenn sa ke yo ap chache a. Donk, sitiyasyon an e vreman difisil, nou tap resevwa 2 kolaboratè, se Calo e Pierre Juste de Cajuste Media News ansanm avèk Dave ki sou teren an kote ke li tap fè nou tande kòman sitiyasyon an ye zanmi oditè. Men, pwoblèm de siyal, pwoblèm de kominikasyon te anpeche nou fè plis pase sa ke nou fè la. Donk, nou rive nan fen emisyon an. Donk, enfòmasyon an se ke ankò yon lòt fwa, nan moman kote nap pale la, kote yo dim ke mesye yo kanpe, tout moun ap kouri rantre lakay yo a, bagay la li mangonmen donk nèg yo pran Wi wi wi kesyon yo kesyon yo wi m gade ekran an Carlos se kolaboratè nou kesyon yo vrèman enpòtan ok donk la se enfòmasyon n ap pran sou teren an bon yo di nou ke bagay la vrèman santi di. Men mesye nou konnen nou koman santi di nan moman nap pale la e e ok Dave e nan ki pozisyon ke nèg yo ye eske bon dimanch lan dimanch lan yo te di se lame a ki ta pa taba ki tap atake nèg yo epi la polis te kouri e mete nèg yo e e non eto men jodi madi a m tande bagay santi di. Sa vle di pa pa gen anyen k ap rezoud. Sa son bagay ki vrèman terib. Dimanch lan, lame t ap pouse nèg yo monte, lapolis t ap pouse nèg yo desann. Di, de dimanch a madi jodi a, fòk gon bagay pozitif ki pou ta fèt. Kòman fè bagay la vin santi di? Sa vle di pa gen anyen k ap regle vre, ou konprann? Pa gen anyen k ap regle vre!